Video sa map fèl pou chak moun ki pèdi manman yo. Video sa mwen fèl nan sousi pou m kapab ankouraje chak moun ki pèdi manman. Mwen konnen nan peryòd sa gen anpil moun ki ap soufri paske yo pèdi manman yo ki te yon moun ki te vrèman enpòtan pou yo. Mwen konnen gen anpil moun se pa fòseman se jou sa men chak fwa ke yo sonje kisa manman yo te reprezante nan vi yo sa deranje yo anpil. yo santi yo mal alèz. E sitou, si manman yo te konn pase anpil mizè pou yo, e yo reyalize ke jounen jodi a yo te kapab bay manman yo yon pen, yo te kapab achte yon bèl wòb pou yo mete sou manman yo, malerezman manman yo pa viv, manman yo pap viv pou yo fè sa. M konnen, petèt, manman sa, lè ou santi ou mal, lè ou santi ou dezespere, lè ou santi ou pa ka sipòte ankò, lè ou santi vi a dwòl pou ou, li te sipò ou, li te la pou l ede ou, li te la prefere ke dimil fwa nan vi pa l, prefere ou ta viv, prefere l te mouri. Yon seri de manman ki tèlman bon, li prefere grangou ret grangou pou l fè pitit li manje. E m konnen gen manman tou ki prefere lave rad pase pou moun. pou yo kapab fè edikasyon pitit yo. M konnen tou gen de manman ki chwazi ap pase mizè nan mache anpil fwa menm sandal yo pa gen pou yo mete nan pye yo, anpil fwa yo mache pye atè, anpil fwa yo kite tèt yo, yo kite kò yo pou yo pran swen pou yo kapab pran swen pitit yo. paske yo vle demen si Dye ve lè yap pale menm si yo pa konn yo pa gen bèl langaj men o mwen pitit yo gen bèl langaj m konnen gen anpil moun nan minit sa ki pral tande odyo sa ki kapab santi yo tris m vin pale avè w m vin di w kisa w dwe fè pou w kapab rann manman w fyè de ou epi pou w kapab konnen kote li ye a ke li fyè de ou. Avan menm ke m di w sa, avan menm ke m ale pli lwen, m vle fè yon ti rapèl pou ou. Ou konnen chak fanm se yon manman jan m sot di nan deskripsyon videyo a, chak fanm ki egziste yo se yon manman. So, si w renmen manman w tout bon, ou sipoze respekte fanm e w sipoze konn enpòtans fanm. Mwen menm k ap pale avè w la la a, sa k fè m gen kouraj pou m fè videyo sa, mwen pa gen manman e m pa gen papa osi. E se youn nan rezon ki fè ke m ka pataje eksperyans mwen avè w pou m kapab di w kisa w dwe fè pou w kapab rann manman w fyè e pou w kapab evite panse ansanm avèk li ki ap deranje w byenke li pa p osi fasil pou w bliye l paske li te reprezante anpil bagay nan vi w. Men, a chak fwa ke ou sonje konsèy manman ou te konn ba ou yo, a chak fwa ke ou mete an aplikasyon tout sa manman ou te konn fè pou ou, a chak fwa ke ou chwazi ede yon lòt manman, a chak fwa ke ou wè yon manman, a chak fwa ke ou wè yon fanm dizan ki nan nesesite, ki ap pote yon chay, chay la lou, ou bese, ou ede l pote l. ou fè yon byen e manman w kote li a li santi l fyè de ou. A chak fwa ke ou wè yon fanm nan soufrans ou chwazi ede l avèk le peu ke ou genyen manman w santi fyè de ou kote li a. A chak fwa ke ou respekte fanm ou pa chwazi denigre fanm ou pa chwazi bay fanm kout ba ou pa chwazi fè fanm mal manman w fyè kote li a. A chak fwa ke ou mete an aplikasyon tout sa manman w te di w an byen yo, manman w fyè de ou. Ou konnen, anpil fwa, e m toujou tande sa nan Bib la, yo di sa nan Ezekyèl, Bondye bay, li pran, ke non l beni. Petèt. Petèt, ou gendwa pa konprann pawòl sa. Paske, tout sa ki t ap enpòtan pou ou, se wè manman w devan zye w. Se wè manman w k ap pale avè w. Se wè tout byen manman w te fè pou ou yo, ou te kapab rann li resipwosite a. Mwen konnen. Paske mwen menm tou, anpil fwa, m konn santi m mal. Sitou, lè m nan relasyon ansanm avèk yon moun ki gen manman, epi m wè kòman manman l ap jere l byen, m wè kòman moun sa a anpil fwa li trete m mal paske li konnen m pa gen manman paske si l te konnen m te gen yon manman li konnen ke lè w gen yon manman nan vi w sa vrèman chè si w gen yon manman moun pap trete w nenpòt kòman paske l gentan konnen si l fè yon seri de bagay manman w prefere bay vi l pou ou jis pou w kapab santi w alèz lè w gen manman se pa tout bagay moun fè w moun nan ap fè w kenz men li pap janm fè w venteyen m konn sa. Men ou konnen yon bagay? Kote manman w ye bon ti istwa. M raple m byen, lè m te yon ti pi jèn, m te nan kenzan, manman m se te yon moun, li te plis renmen fè byen ansanm avèk moun nan lari ke l fè byen avèk pitit li. Paske manman m se te yon moun, se te yon fanm kourajez, yon fanm travayant. Manman m te renmen 2, lè l gen 2, li fè l tounen 4, li fè l tounen 6, li fè l tounen 8, li fè l tounen 10. Men pou l ban mwen, se te yon mizè. E sa te konn vrèman fè m mal anpil fwa, m ap gade kòman manman m ap sèvi avèk moun deyò, epi li pa vle sèvi avè m konsa. M te toujou ap di li rayi m, m te toujou ap di li pa vle wè m. Epoutan se pi devan, m pral aprann ke Gen de soufrans ke manman m te fè m andire, si m pa t andire soufrans sa yo m garanti w jounen jodi a m pa t ap moun ke m ye a. M garanti w m t ap fè anpil tenten, petèt m te gendwa gentan malad deja, petèt anpil lòt bagay te ka gentan rive m nan vi a. So, pandan m ap pase mesaj sa, m vle fè chak jèn fi ki pral tande mesaj sa. Paske m konnen gen anpil moun ki gen manman yo ki pa konn kòman pou yo trete yo, ki pa trete manman yo byen kòman, kòm sa dwa, kòman yon moun sipoze trete manman yo byen. M konnen gen anpil jèn gason tou ki pa respekte manman yo, ki konn menm bat manman yo, ni fanm tou konn fè sa. So ou konn kibò ou pral peye sa? Se demen si Dye ve, lè ou vin gen yon pitit, pitit ou vin ap bat ou tou. Oubyen tou, demen si Dye ve, lè ou rive yon kote, lè ou wè tout moun ansanm avèk manman yo, epi ou menm ou wè ou poukont ou, lè sa ou wè tout moun ap bay manman yo valè, menm ou pa gen, lè sa w ap wè enpòtans manman pa w la te gen. e demen si Dye ve tou, lè yon moun vini pou l ba w yon kalòt, ou pa gen yon moun ki pou revandike pou ou, lè sa a w ap konn enpòtans manman sa ke w te gen an. So, ou menm ki pèdi manman w, pa bay tèt ou twòp pwoblèm. Petèt Bondye pran l, paske Bondye wè si l te egziste sou tè a gen de bagay li pa t ap kapab sipòte. pa tout bagay yon moun kapab sipòte nan vi sa. Sitou, ou pa konn ki ve manman w te fè ansanm avèk Bondye. Ok? Jis mande Bondye fòs avèk kouraj pou w kapab fè, fè, pou w kapab elimine dè choz ke w konnen nan vi sa, nan mond sa, si w fè yo, ke yo kapab gade w mal. So, toutotan ke w ap fè sa ki byen, toutotan w ap fè sa ki bon, Manman w fyè de ou. Wi m konnen kou a di. Wi m konnen sa fè w mal. Wi w t ap santi w byen pou manman w ba w kote w pou l ap ancheri w, pou l ap di w, dèfwa lè w santi vi a anvi w ap di l, pou w ap degaje l, pou w ap di l tout sa k ap deranje w yo. M konnen. Men, toutotan w fè sa ki bon, manman w fyè de ou. Garantiw gen de bagay tan pou tap gade pou ta wè manman w ta nan eta yo ou menm ap pwòp bouch pa w ou tap di Bondye poukisa w pa pran manman m poukisa paske se pa tout bagay nan vi a ou tap kapab sipòte pou wè manman w nan sitiyasyon yo e tou se pa tout bagay petèt manman w tap gen kè poul ta wè w ladan yo. So, m gon pawòl ke m toujou di, Le secours de l'Eternel est un mystère. Se pa tout bagay ke moun konnen. M garanti w, si yon moun te konnen kilè Bondye ap, kilè Bondye ap fè wout ansanm avè w, kilè Bondye ap retire w nan eta ke w ye a, li tap detui w deja. Men puiske le secours de l'Eternel est un mystère, sa vin rann ke se pa tout bagay moun kapab konnen de w. So, fyè de tèt ou. e fè tout sa ou konnen ke manman ou tap kontan wè ou fè, pa fè bagay ke ou konnen sosyete a pral jije ou demen. Mwen di ou nan deskripsyon an, a chak fwa ke ou fè yon bagay ki bon, a chak fwa ke ou fè yon bagay, ou pa fè anyen ki wong, ou travay jis pou kapab atenn a objektif ou, e a chak fwa ke ou jwenn opòtinite pou jwenn yon moun ki kapab fè wout la ansanm avè ou, ki konprann ou m garanti w manman w fyè de ou sispann brize kè fanm sispann trete fanm mal respekte tout fanm ki egziste m garanti w sa se bon bagay ke wap fè m espere ke ou sispann bay tèt ou pwoblèm paske tout sak pase nan vi a se pou yon rezon petèt ou gen dwa pa konn rezon an jodi a men m garanti w yon jou wap konnen l m espere ke ti video a te motive w e m espere ke li te sèvi w. Pa bliye sil te sèvi w bal yon like e patajel petèt avèk chak moun nan minit sa ki kapab ap kriye paske yo pèdi manman yo ok e pa bliye abone se te yon plezi guys mwen renmen nou anpil.